Dosye asasina prezidan Jovenel Moïse la li pran yon lòt dimansyon nan minit ke nap fè video sa medam matmwazèl e mesye enben jodi an grand sipriz tribinal la te genyen Antonio Palacios Palacios misye ki parèt devan jij se pa de koze misye pa di finalman enben nou kòmanse ap jwenn enfòmasyon sou kòman nèg yo te posede ak asasina prezidan Jovenel Moïse medam mesye. La a, nou rive nan yon faz, tankou nèg ki nan foutbòl yo renmen di sa se yon faz desiziv. Enben definitivman, se la nou rive medam mesye. Men avan n ale nan palasyos palasyos, an nou gade ti videyo sa. Ok, eske nou sonje, eske nou sonje kolonbyen sa a k ap pale la medam mesye? Ok nou sonje e nèg isit e bon yo menm tou presizeman te ap plede di jij yo nan la nan nan kabinè denstriksyon ke yo menm e yo pat konnen anyen nan nan dosye a se ke lè yo te rive kay prezidan an yo te jwenn ke prezidan an te deja mouri medam mesye a eske nou konnen se manti bagay sa ye? Wi se manti bagay sa yo paske jodi a nan tribinal nan la a ebyen e Antonio Palacios li site non ok kolonbyen sa ke nap gade la medam mesye ok gade misye byen fò nou gade misye byen paske fò n gade fò n gade yo wi ok fò n abitwa vizaj yo byen paske nèg sa yo yo antre nan peyi nou yo tiye prezidan nou fò nou gade figi yo medam mesye ebyen misye ki rele Victor Albeiro Pineda Caldona, konsa misye rele medam mesye, ebyen daprè Antonio Palacios Palacios, ebyen misye ta fè konnen la a, e ap pase la, sak pase la, sak pase la, ebyen daprè Antonio Palacios ok, li ta fè konnen, ebyen kolonbyen sa a, oubyen mèsenè sa a, se youn nan mèsenè ki rantre anndan chanm kay prezidan an medam mesye, se youn nan mèsenè ki te rantre anndan kay prezidan avan tout moun medam mesye. Kòman m di nou misye rele? M di nou misye rele Albeiro Pineda Caldona. Donk se konsa misye li menm li rele. Ebyen nan sousi pou kapab kolabore avèk lajistis amerikèn, ebyen fòk mwen di nou medam mesye

Ke mesye Palacios Palacios monte pou rekonè ke mesye Palacios Palacios. Rekononse ke el Señor Palacios Palacios monte dan le. Donk nan, nou, nou, nou wè sa k ap fèt la la a? Nan tribinal nan peyi Dayiti, nou wè jan bagay yo ap pase la a. Ebyen, men kòman bagay yo pral pa ap pase nan moman n ap pale an la a nan tribinal yo Ozetazini. An nou pase Fouco pou l kapab ba nou plis detay nan kesyon sa. Non pa m se Buton Jules, pa bliye pataje l, kòmante epi like videyo sa medam mesye. semèn pwosè asasina prezidan Jovenel Moïse e tou swit Rodolphe Jaar bò kote pa l te fin fè ansanb de deklarasyon yo te poze l kesyon ebyen rapidman Gouvènman an ta pral rele temwen a chaj Palacios Palacios ki se youn nan moun ki ekstrèmeman enpòtan nan kad pwosè sila. M ap raple w, John Joel Joseph te eksplike ke rezon ki fè l te sove Mario Antonio Palacios Palacios pran l, ebyen kache l kay Vitelòm, se li menm ki te pale ansanm avèk Vitelòm pou kenbe l, Apre sa yo ta pral vwayaje ansanm pou kite peyi Dayiti, travèse pa Repiblik Dominikèn pou al kache kò yo nan peyi Jamayik. Li te eksplike se ke premyeman paske Ortiz te mande l pou l fè sa, dezyèmman se paske Palacios te di l de koze ki gen rapò ansanm avèk sa ki te pase jou maten 7 anndan kay prezidan e twazyèmman li te rete kwè yon moun ki vivan plis itil lajistis ke yon mò ebyen jounen jodi a frè se sè byeneme Mario Antonio Palacios Palacios prezante e lè ke li kòmanse pale Palacios pete kriye kite m esplike w m pa kache di w Tout kondisyon te reyini pou Palacios sove. Lè m di tout kondisyon te reyini an paske lè w ap gade Palacios, Palacios pi fonse pase m k ayisyen. Lè ke John Joël Joseph te eksplike Ashcad Pierre te rele l pou l di l Black la nan men l, li gen yon machandiz frajil nan men l k Black la sove a, e lè w wè Mario Antonio Palacios vre, Misye son black. M tap wè palacios nan lari nan peyi dayiti franchman m patap janm kwè misye te kay prezidan. Misye black vre pèp ayisyen. Li diferan de tout lòt mèsenè yo. Diferan. Misye bon jan black la. Donk pa pa fin fonse fonse ble marin men si m di w ti koulè l pi pi fonse pase m. Ou konprann sa vle di, yon zak konsa fin fèt, Palacios t ap sove, l t ap retounen sove paske nou tout te fokis sou lòt Kolonbyen yo ki pi wouj pase li. Donk menm li menm tou te ka rantre nan mitan popilasyon an pou l ap chèche Kolonbyen kareman. Se lè yo ta poze l kesyon an kreyòl li pa ka reponn, se lè sa w ta va konnen misye. pa Ayisyen, son Kolonbyen ke li ye. Donk, lè Palacios fin prezante, mes chers frères et sœurs bien-aimés, li pral kòmanse eksplike kòman li kite peyi Kolonbi pou l travèse an Repiblik Dominikèn e de Repiblik Dominikèn li pral rantre nan peyi Dayiti. E kiyès ki te chèf ekip la? Se te Gordon. Gordon sila, lè ke yo pase. pou yo rantre nan peyi Dayiti pa vwa terès, yo te pase kòm misyonè, yo ta pral preche levanjil kay Prezidan Jovenel Moïse. You understand me? Donk se kòm misyonè yo ta pase. Donk kounye a la a, pwokirè meriken yo, menm jan yo te fè pou tou lòt 2 moun ki kondane pou pase tout rès vi yo deja, nou vle pale de Jacques ansanm avèk John Joël Joseph, wi yo plede koupab, E rezon ki fè yo vin temwanye se pou yo bay verite e non sèlman sa tou, se pou ke yo kapab redui nan santans yo. John Joël Joseph, lè ke lap eksplike jan mesye yo, yo deplase kite kay Jean padon pou yo ale kay prezidan, se te touye yo ta pral touye, aprè deklarasyon sa li te kriye. Ebyen jounen jodi a tou se ke Palacios pral pete kriye. Sèl moun ki pat kriye. se te ja donk nou pa konnen rès kap vini yo eske yo pral kriye men lesansyèl frè se sè byeneme Palacios eksplike ke rezon ki fè li menm li vin temwanye se poul di la verite e non sèlman sa tou li ta renmen yo redwi nan santans li paske Li gon bèl fanmi. Li ta renmen viv ansanm avèk fanmi l. Li pa yon kriminèl. Donk, li te soti kite lakay li ansanm avèk yon objektif. Se lè ke yo rive nan peyi Dayiti a la dènyè minit se ke misyon an vin chanje. Se pa li menm ki rantre nan chanm prezidan an, touye prezidan an. Byen ke li rekonèt li te fè pati de gwoup Delta a, kòmando a, ki rantre. kay prezidan pèp ayisyen. Donk, Palacios pral eksplike te genyen Romero ki te rantre kay prezidan e kiyès ki te monte gwoup la. Se te James Solage, Romero se li menm ki te chèf gwoup sa a. Te genyen Pineda, di Pipe, ki te. an dezyèm e non sèlman sa tou te gen yon twazyèm nou kapab ba w non yo rapid te gen Romero, te genyen Castaneda, te gen Palacios, te gen Pineda e te genyen Yepes. Se te yo senk sa, twa te devan l e li menm li te rete nan mach la frè se sè. Donk nan twa sa ki te rantre andedan chanm prezidan an genyen de ki mouri nan peyi Dayiti. Nou vle pale de. Romero a ansanm avèk Pipe, vrè non an se Pineda, se yo 2 a ki te rantre alò kay prezidan an ki mouri e twazyèm sa ki te rantre a li menm li bèl e byen vivan, misye nan prizon nan peyi Lèzetazini e misye tou l ap gen pou l vin temwanye. Donk tout nèg yo ap chèche yon bagay se pou kapab wè kòman gouvènman meriken an te kapab redui santans yo. Lè yo rive nan peyi Dayiti, medam, matmwazèl e mesye, yo eksplike se te nan dat 7 jen 2021. Yo t ap travay pou City yo. Donk se te James, se te Blanco, Blanco a se te Vincent, mesye sa yo te toujou ansanm, Rivera, Capador. Moun sa yo te deja nan peyi Dayiti, yo pral kwaze ansanm avè yo kay Gordon. Aprè sa, yo prale nan otèl, nèg yo pat la kòm si yo te leve, dòmi, non yo te gen plan. Chak jou, te gen training pou yo. Donk training nan yo gen pou yo leve, pou yo pwòpte kote yo rete a, yo pa ka kite l sal tankou pat. Fò yo clean, fò yo aprann pale anglè. yo ba yo lè pou yo manje, se sòlda ki nan espas la kanmenm. E non, e non sèlman sa tou, yo te la pou yo pwoteje yon gwo vip. Donk, Palacios eksplike ke misyon an se te pou sekirize, se apre bagay la pral chanje. Non sèlman sa tou, te gen lè pou yo manje, e te gen lè pou yo pikòp yo. Donk tout bagay te setup paske ou konnen solda li pa ka just la leve kouche domi konsa non non non li gon schedule ki byen byen prepare donk CTU sa yo te selman resevwa nan men CTU se te vès yo. E kalite vès yo te vini ansanm avèk yo e l eksplike se nan peyi Dayiti l pral kwaze ansanm avèk James Solage ansanm avèk responsab CTU a ki se Mario Antonio Palas ki se padon Antriago di Tony se la li pral rankontre ansanm avè l e Tony an ki se responsab CTU a aktyèlman la a Misye ap jije li sou ban akize yo. Donk, an se sans, si ti you te gen pou yo ba yo zam, inifòm, men malerezman se sèlman vès yo te jwenn, jile pa ba l yo. E lè ke yo te remèt yo jile a, se te nan dat 13 jwen, mesye yo te fè bèl foto ansanm avè l, sèke li t ap pale ansanm avèk Tony, di Antonio, li t ap. Esplike l ki kalite vès la ye. Donk s on vès ki strong, nèg yo te konn sa yo ta pral fè nan peyi Dayiti. Vès la gen yon plak pou yo mete devan e gen yon plak pou yo mete dèyè. Lè yo prezante jile a nan tribinal la yo di èske se youn konsa, li di wi, di èske se menm stil sa nou te gen nan peyi Dayiti yo te remèt nou. Li di wi, yo poze l kesyon tou. Kòman w ka idantifye se te egzatteman sa misye di konsa, se ke te gen logo CTU a ladan e sa m ap gade la a efektivman te gen logo CTU a ladan. De sòlda ki te mouri ki se Pipe ansanm avèk Romeo a non yo te tou make tou nan jile a, misye di wi yo te make non yo nan jile a. Donk plak yo ba yo pou yo mete devan pou pwoteje lestomak yo eksetera ansanm avèk sa yo ba yo pou yo mete nan do yo a. Donk, se te yon gwo gwo, yon bon, alò, pou m byen di, se te youn nan meyè kalite yo. Paske, e, jile sa a, li kapab pran, nou kapab di, alò, li ka bloke, paske lè w mete jile pa bal la, se si tout fwa yo tire sou ou, epi li rete ladan pou l pa travèse, pou l rantre. Donk. li kapab bloke katouch 5.56. Donk li tap pale ansanm avèk Tony sou sa pou di kalite a vrèman vrèman mwa. E non sèlman sa tou mèchè frè se sè byeneme yo te prezante zam yo, zam ki te nan men yo a. Donk Palacios eksplike ke genyen AR 15 lan li di te gen yon total de 3 konsa e sak fè se yo menm. yo te remèt zam sa yo se paske zam sa yo te pi bon kalite. Lè yo poze kesyon kiyès ki te responsab pou te bouske zam pou yo, li di se Jaar ansanm avèk Badio. Se te 2 moun sa yo ki t ap chèche zam tout kote pou ba yo. Donk, gon seri de lòt zam, zam yo te ansyen, yo pa t tèlman twò kòrèk, men sa k te pi bon yo, se te gwoup Dèlta a, yo te bay. zam sa yo. E yo te mande l tou poukisa se te gwoup sa yo te chwazi remèt zam sa yo. Donk Palacios te reponn paske misyon an se te ale kay prezidan epi touye prezidan. Li di sa klè, se te ale kay prezidan touye prezidan donk si se nou menm ki pral rantre kay prezidan fò nou gen zam ki pi bon yo nan men nou donk lòt yo te gen lòt ti zam ki pa tèlman fin twò kòrèk ansyen ansyen men pi bon zam yo zam ki pi lou yo se yo menm ki te genyen l nan men yo donk mes chers frères et sœurs bien-aimés li eksplike ke AR 15 lan se ke Pipe te genyen youn e non sèlman sa tou. Romero se kalite zam sa yo te gen paske misyon an yo menm se te rantre kay prezidan. Lè yo poze yo kesyon rantre kay prezidan ki kote? Nan chanm prezidan menm yo te voye yo. Li eksplike li menm li pat rantre anndan chanm nan men pito li te rete sou mach la, li te dènye moun ki te sou mach la epi lòt yo yo menm yo te rantre nan chanm prezidan pèp ayisyen. Donk. Li eksplike ke li plede koupab nan lane 2023 e kondane pou l pase tout rès vi l nan prizon. Rezon ki fè ke l ap kopere ansanm avèk gouvèneman ameriken an se pou ke li kapab di laverite nan lide pou kapab redui nan santans li paske li menm li pa yon kriminèl e se pa li ki te rantre kay prezidan an touye Se vre ke l te debake nan peyi Dayiti se te pou sekirize men A la dènyè minit, se ke misyon an chanje, yo te kite kote ke yo te ye a, yo ta pral travèse kay Jan an apati de 5 jiyè. Non sèlman sa tou, li eksplike pou yo te soti Bogota pou rantre an Repiblik Dominikèn, se CTU ki peye tout frè vwayaj yo pou jiskaske yo debake nan peyi Dayiti. E se lè l rive nan peyi Dayiti, li pral fè konesans ansanm avèk e Badio, li fè konesans ansanm avèk James Solage, li fè konesans ansanm avèk pastè Christian Emmanuel Sanon, pou site sa yo sèlman. Donk, mè chè frè e sè byeneme, nou menm bò kote pa nou, Nap kontinye swiv dosye a pou ou, nap la pou nou pote tout dènye update pou ou. Donk Palacios kòmanse mete koze atè, li deja di nan ki kondisyon lap kolabore ansanm avèk.
Vwala, donk se konsa medam mesye tout senaryo yo menm yo tap devlope. Donk youn nan bagay pou nou konnen se ke genyen nan e mesye sa yo kap temwanye devan tribinal lan, se ke se 2 nèg ki ap swe, ki swete jwenn rediksyon de pèn. E sa fè kòm si gon pakèt pawòl nèg yo pat di avan, men nou wè jodi an yap di yo. Paske fwa sa yo wè tout bon nan won e gen prèv kounya. Ok gen prèv a la pwi, ankèt FBI yo bay anpil detay Donk sa vle di nèg sa yo nan sousi pou kapab jwenn rediksyon de pèn, anpil nan yo, y ap di yon pakèt koze. E nou menm se la nou chita pou nou konn tout verite paske yn fwa pou tout, jan m renmen di l la, fòk verite di, fòk verite fèt, fòk limyè fèt alò sou dosye asasina sa a ki kite peyi a nan yon pèn ki p ap janm efase mèdam mesye. Nou te kontan avèk ou. Randevou demen maten 9 è, n ap vini.